Menm jan avèk tout sistèm ke n ap itilize, n ap gen dè mizajou. E mizajou l lan, y ap fèt kontinyèlman. Non fonksyon a apwòch avèk dotre reyalite e avèk dotre device, teknik k ap vin envante. Jodi a nou fè l sou tablèt nou, Android, men. Demen, ap gen lòt devlopman teknolojik k ap fèt e platfòm nimerik ke nou kreye a, li p ap sèlman sou url, l ap sou tout modèl. Se yon inovasyon ki prale de lavan. Menm jan ou resevwa. Peryodikman de mizajou sou telefòn pòtab nou ki fèt an fonksyon de nouvèl reyalite avèk sa yo rele an enfòmatik de bug, nou menm nou prè al avanse. E pou n avanse li, se nou menm. Pa egzanp, pandan n ap itilize l nou wè yon bagay, nou pote yon kòmantè. E chak kòmantè la nou bay yon imel, n ap resevwa yo e n ap trete yo. Si yo konfòm a la reyalite e si nou menm nou kapab rezoud pwoblèm nan, nou la poukisa pou nou fasilite sa rele flu an? Lòseke de pasaje ap rantre, tan ke l ta pral pase pou l ranpli fòm nan, nou pèmèt ke l fè sa alavans. Dat but wò la se le premye me 2026. Jodi a, nou te fè yon sòt de simulasyon, kote moun yo vini, yo potko gen okenn fòm nan men yo, men nòmalman li pap konsa. Moun yo anvan yo devan, anvan yo ba yo sa yo rele yo boarding pass yo, yo ap oblije prezante QR code la a operatè de ajans lan pou yo di l wi nou ranpli fòm nan. E lè moun nan verifye yo wè fòm nan ajou, a se moman la y ap bay moun nan boarding pase pou l antre. Donk jodi a nou te fè l se pou ke nou montre moun yo men ki jan l ap ye. Donk angrenaj sa ke nou te wè, bouchon sa ke nou te wè jodi a, se te voulu. Paske nou te vle montre moun yo mwen kòman l ye. Delegasyon ki sa. Direktè Fenelon avèk mwen menm, nou te kòmanse depi 2 mwa ap vann pwodui a e nou pral kontinye vann li. Nou gen pou n pran avyon nan wikenn nan pou n al Nouyòk pou n al vann pwodui a. Maten an, minis la te di nou sa, pwodui sa nou wè a l fon pati de yon tout ansanm ki antre nan pèsonalizasyon avèk jesyon yon paspò. Paske lè yon peyi pwodui yon paspò, fò l ka jere l, fò l ka kontwole l. Non sèlman n ap kontwole paspò pa nou, sa lontan yo te rele Border Control System nan, avèk men n ap kontwole tout pasaje k antre yo. E nou pral wè kote sistèm nan pral pi bèl, se lòske nou rive odnè fwontyè la. Nou toujou tande yo di fwontyè Ayiti avèk la Repiblik Dominikèn s on fwontyè ki poreuse, sa vle di s on paswa ki plen twou. Sa w wè jodi a nan monn an, lè w gen pou w travèse fwontyè a fò w ranpli l, lè w ap rantre tou fò w ranpli l. Sa se yon pati. Nou tande pou n fè rapatriye, rapatriman, menm sistèm sa n ap ekstann li, n ap etann li, extend li sou rapatriye yo pou ke lè moun yo vini e si moun sa pa t gen ankenn pyès, Gras avèk patenarya nou gen avèk Loni n ap dirije yo. Paske bi nou se pou Leta ayisyen ka idantifye tout moun, osi byen moun ki anndan ke deyò. Nou menm nou idantifye moun ki deyò yo. Te gen yon nòt ministeryèl an dat di 5 janvye 2026 kote ke le ministère de l'intérieur te tire yon nòt li di ke Tout ayisyen pou gen paspò fò gen ninu men dèyè mezi sa se pou ke pòte a moun ki a leksteryò du peyi yo gen kat sa tou e kat sa dèyèl sa sa vle di yon moun yon kat yon paspò on moun ou pa ka konnen sou 2 non sou 3 non e lè yo di w menm non w menm non Jean Baptiste JEAN avèk Jean Baptiste JN se 2 moun diferan. Mwen ti senp bagay sa. Jean Baptiste tirè, Jean Baptiste san tirè se 2 moun diferan. Kat la li vin fè armonizasyon tout sa. Donk lè moun ap antre nan peyi a, ayisyen kou etranje, pou pa tande men moun ki fè tèl bagay yo pa konn kiyès li ye. Se tout peyi nou tande ap pale de dimigrasyon. Nou menm tou fòn ranfòse imigrasyon nou. Fò nou konnen kiyès ki rantre, ki kote yo ale. Sa pral rive ke nou pral mande peyi a tou al envesti nan idantifye zòn yo, kote yo. Nou tande gen yon zip kòd Ayiti achte Okap se yon, nou pral fòse leta a fè an sòt ke lè w rete nan yon kay yo idantifye w. Nou menm ki pati lòt bò lè nou wè nou pran yon Uber nou chita epi nou pa di Uber a ki kote l vin jwenn nou se paske sa rele se yon lokalizasyon li gen yo konn lonjitid latitid moun ansyen jewograf yo nou sonje sa yo yo idantifye kote nou ye fò n ka idantifye sa fè pati de la sirte sirte de leta sirte a se de dispozisyon administrativ ke yo pran anvan yo rive a sekirite ki pote zam. Ki fèt ak fè. Donk ou di nan ri s la nou sou boulva w la men nimewo kay sa. Ou pa ta sipoze nan menm boulva w la gen jwenn de nimewo 16, de nimewo 15. Sa nou fè a la, nou pral pòte Leta ayisyen a pran mezi pou idantifye teritwa w la. Pou ke adrès ke moun nan bay la, lè l antre nan sistèm nan pou yo ka lokalize l. Nan, pou nou konnen konbyen otèl k ap fonksyone, konbyen moun ki nan otèl la. Gen, m ap pran pati direktè imigrasyon, gon sèvis nan direksyon k rele Contrôle des étrangers, des hôtels et des étrangers. Nou te nan difikilte pou nou fè yo paske lokalizasyon an te difisil. Men avèk zouti sa, s on gwo zouti ki pral pèmèt nou non sèlman kontwole moun yo, konsa tou moun ki pral bay dè zadrès ewone, lè ou di ou rete pa egzanp. Boulva nimewo 614 Pa gen 614 sou boulva a la. Nimewo sa pa egziste. E wè son nimewo ewone wi. Menm kote a sistèm nan pral gade moun sa. Poukisa l bay nimewo ewone a? Sa l gen? Nou pral fè ke lapolis, ladwàn e imigrasyon travay. An konsètasyon, te gen yon pwogram ki te rele dip, D pou dwàn, I pou imigrasyon, P pou lapolis. Donk, maten an, minis lan bay otorizasyon, nou pral redemare pwogram sa. Fò ke nou son yon peyi, lòske y ap pale de Ayiti, nou santi nou fyè, nou gon sistèm. Wi li gen de pwoblèm wi menm jan ak tout peyi ki gen pwoblèm e se poutèt sa jenerasyon sa k ap vini an ki se yon jenerasyon nimerik nou pral bay yo posiblite pou yo travay de manyè rapid e avèk le tan e se poutèt sa fò n felisite anpleman gwoup de helper yo jodi a gen ki te pè moun ki sezi nou felisite yo direktè.